Bonswa Linda bonswa lòt moun kap swiv nou nap di bonswa bonjou sa depan de ki kote wap tande nou nap di w nou kontan te avèk ou apremidi a pou nou fè ti pale ansanm dyaloge ansanm sou sa kap pase ki konsène nou nan peyi a paske peyi a se pou nou. E nou fè pati de peyi a jenès la jenès nou fè pati de peyi a e nap mande w pataje ti dyalòg sa nou pral fè a ti ribrik sa nou pral fè ansanm nan pataje l ansanm avèk yon lòt zanmi sou yon lòt gwoup ebyen nou pral pale apremidi a sou kesyon sou kesyon grèv ki genyen nan lopital jeneral. Se yon bagay monchè, se yon pwen ki touche nou fò. Grèv ki gen nan lopital jeneral kote medsen yo ap fè grèv. Mezanmi, e malad yo menm? Nou pral pale sou sa. Epi tou nan gran sid la tou, nou konnen Okay, E Jacmel Jeremi ebyen ebyen nou mèsi Linda pataje e ti ribrik la ti koze e vwa jenès la ebyen nou pral pale de gran sid la tou kote Pral gen manifestasyon le 27 mas kote moun yo pral manifeste non sèlman pou ensekirite, men yo pral manifeste tou pou pri avyon ki moute pou al nan gran sid ou bezwen peye yon ou bezwen biyè avyon an moute byen wo, ebyen sitwayen nan gran sid yo pral leve kanpe pou yo al devan èpòt yo pou yo manifeste non sèlman kont ensekirite, men pou yo manifeste tou kont pri avyon yo ki monte. Mezanmi bay yo anpil nan peyi a, bay yo anpil, bay yo anpil nan peyi a. Se pa jwèt ki genyen, bay yo anpil. nan peyi a e Ayiti vin tounen vin vin tounen kòm si nou ta di envivab pase je sa k ap pase sa k ap pase ou konn tande y ap di w planèt kote y ap di w planèt yon planèt ki pa gen vi ladan l Mezanmi bagay la vin vin tèt chaje wi gran sid la vrèman si sitwayen yo pa ta leve pa ta manifeste mekontantman yo mezanmi gran sid la monchè li tap raz anpil pase sa kap pase gran sid la se kòmsi nou ta di son fontyè ki separe gran sid la avèk kapital la e anyen pa kapab antre nan kapital, e pa kapab antre nan kapital la, e anyen pa ka soti nan kapital la pou ale nan Gran Sid. Anyen pa ka soti nan Gran Sid pou antre nan kapital la, e anyen pa ka soti nan kapital la pou ale nan Gran Sid. Mezanmi, koze Gran Sid la, li bay anpil pwoblèm sitwayen yo, kote bagay sa a li depase, moun yo pa konnen sa y ap fè avè l, koze ensekirite sa. Kote tout lide nap di nou tap pran avan bon nou pa gen prezidan nou te kapab di men premye minis lan PM nan e nou ta pran DG lapolis la e nou ta pran tout lòt e lajistis tout sena palman nou ta di tout antite sa yo kisa yap di sou koze matisan koze gran sid la. Matizan vin tounen yon, nou ta di vale de la mò, e le jou ke yon moun pase ou jwenn chans ou pase Matisan, e ou wè ou soti vivan, ou di Bondye mèsi, men konsa tou ou kapab pase, ou tande, ou pran katouch ou byen ou gon fanmi ou ki tap pase, e byen li mouri, li pran bal. Mezanmi bagay la li vrèman di pou moun Gransid yo. Sitou moun ki gen moun yo aletranje, dyaspora. Nou konnen gran aktivite ki konn òganize nan gran sid la. Gen jakmèl nan zafè kanaval, nan zafè touris. Ebyen, touris pap kapab antre pase kòman kote yo pral pase. Bagay sa bay anpil pwoblèm kote anpil moun. Men m pa wè sa pou anyen yo pran sa kòm jwèt, pase gouvènman nou yo pran sa kòm jwèt. Pase yo pa gade sa pou anyen, pase lè gen ensekirite al pi bon pou yo, pase yo fè pil tan sou pouvwa, yo konsève pouvwa yo. Yo pa gen anyen pou yo wè avèk sa k ap pase Matisan. Sa Ariel Henry gen pou l wè avèk sa k ap pase Matisan? Ariel Henry, li gen sekirite kap pwoteje l ki nan do l, li genyen lapolis nan do li, li genyen nou te kapab di premye rezidans, dezyèm rezidans, tout se sekirite kap ba ki ap pwoteje l, ebyen kisa l gen pou l wè avèk zafè Matisan? Pase si sa te konsène Ariel Henry, nou poko janm wè sou pouvwa l la sou pandan Nou ta di gouvènman l lan la. Konbyen operasyon yo mennen Matisan? Konbyen operasyon DG lapolis la mennen? Oubyen yo ta di yo mennen vilaj pou moun gran sid yo te kapab rale yon souf pou yo kapab pase. N ap salye Fedelson, mèt Fedelson Milò k ap swiv nou. E kouzen pa nou, zanmi pa nou k ap swiv nou. Ebyen, Ariel Henry Sa pa konsène l. Nou kapab di si nou ta pran komisè di gouvèneman, minis de la jistis, sa yo pa konsène yo. Pase se tan y ap fè pase. Se yon jwèt la y ap jwe. Pase Andre Michel te di sa, l di yo l ap mennen 6 a 0 sou pèp la. Sou yo, l ap mennen 6 a 0. E moun pat konprann sa. Men jounen jodi a nap wè ke Ariel Henry li menm, nou pap di lap mennen 6 a 0, Ariel Henry menm ap mennen, li mèt ap, lap mennen plis ke menm 7 ou byen 8 a 0 sou, sou nou. Pase sa Ariel Henry ap fè la a mwen menm map gade. Pase antan ke reskonsab, antan ke lidè reskonsab, konbyen operasyon ki mennen, ki devouvman ou wè Ariel, bò kote Ariel Henry, nou te kapab di, pou nou wè li gon mache prese pou fè eleksyon. Non. Ki ki miz an plas li mete pou kapab gen eleksyon? Ensekirite pap kapab gen eleksyon. Kòman pral gen eleksyon avèk ensekirite? Kòman pral gen eleksyon pandan moun e gran ravin yo, moun ti bwa yo, yo kite gran ravin, yo kite ti bwa, ki kote yo ale? Se nan sant pòstif kafou a yo ye? Kòman pral gen eleksyon e moun e matisan moun tibwa moun gran ravin moun sa yo kite zòn sa yo kòman pral gen eleksyon tou ou lè wap gade kwadèboukè kote 400 mawozo okipe kwadèboukè kòman pral gen eleksyon kòman pral gen eleksyon epi pou wap gade tòsèl se bandi ki okipel Epi lòt zòn ankò an pwovens bandi okipe ankò. Kounye a gon fenomèn bandi yo di m ki lage gwo mòn sou zòn Pòdepè yo k ap pede pran machin ap tout moun. Kòman pral gen eleksyon nan zòn sa yo pandan ke yo pral fè eleksyon? Kòman, kòman? Nap salye Sandra Jean Baptiste kap swiv nou. Ebyen koman pral gen eleksyon mèt e Fedelson Milor koman pral gen eleksyon pase Ariel Henry se lè lap fè pase se jou lap fè pase chak jou t pase li bon pou Ariel Henry pase si Ariel Henry te sousye poul fè eleksyon pase misyon Ariel Henry se fè eleksyon nan peyi a ebyen ki mizanplas li mete Ki devouvman kote l ap chofe DG Lapolis la pou l ta kòmanse mennen operasyon? Ki kote y ap kòmanse pou yo mennen operasyon? Si se Vilaj y ap kòmanse? Si se Tibwa y ap kòmanse? Si se Matisan y ap kòmanse? Si se Gwo Mòn y ap kòmanse kote Gonayiv kote bandi ap bay pwoblèm? Kote y ap kòmanse? Oubyen si se Kwadèboukè y ap kòmanse? Ou byen si se tòsèl yap kòmanse ou tap di monchè ou wè nèg yo sou fè yon bagay monchè wap wè nèg yo sousye pou ta gen eleksyon men kòman pral gen eleksyon moun gran sid yo kote nou pral manyen pwen sa vin yo moun yo moun yo leve pase moun yo vre se imen yo ye vrèman yo gen yo gen san kap koule nan venn yo yo gen ti moun pou yo gen ti yo gen ti moun ki lekòl isi Gen et gen madanm yo ki nan kapital la la. E lè yo gon maladi la pou yo ta vini pran swen lopital, kote yap pase? Ebyen, kòm si nou ta di peyi Dayiti l divize, pase gran sid la pou travèse l pou antre nan kapital la, fò pase nan vale lamò a. E vale lamò sa ki se E matisan se pa jwèt li ye. Kote nèg san fwa avèk zam, ti moun piti nou te kapab di e ti jèn bway ki avèk ki gen ki gen 15 16 ans avèk zam yo pa konnen yo pa reflechi yo kapab met katouch nenpòt lè sou sa machin kap pase a. E konbyen moun matisan manje kap eseye travèse. Moun kafou pa kapab koupe kontak yo koupe. Moun Leyogàn kontak yo koupe, moun Jakmèl, moun Jeremi, moun Benè, kontak yo koupe avèk moun nan kapital la, e si w gon moun ki soti nou te kapab di ki nan dyaspora a li ta vini, li ta fè efò, li riske vi l pou l vini, pase yo pa vle yon sitwayen, yon sitwayen kanadyen, yo pa vle l antre nan peyi a pase yo di Ayiti se yon peyi ensekirite. Yon sitwayen ameriken yo pa vle l antre nan peyi a pase yo di Ayiti se yon peyi ki gen alèt wouj, se yon peyi ensekirite, yo ka kidnape w. Ameriken pa dakò sitwayen l antre nan peyi Dayiti. E Kanada pa dakò sitwayen l antre nan peyi a pase yo met alèt wouj. Men si yon sitwayen nou te kapab di yon dyaspora ki ta di li abite nan Gran Sid oubyen Okay oubyen Jeremi, kounye a pou l pran yon avyon, Pou li ale e ti avyon yo pri yo moute men 200 konbe dola. N ap salye JKM k ap swiv nou di kote Ozetazini se e zanmi nou e n ap salye w. Ebyen kòman ke l prale nan gran sid pou l ale pou l avyon an konbyen kòb li koute. 200 ko, e pik, dola vèt pou genyen pou ale nan gran sid pou pran avyon pou ale. Epi ou pa wè, lidè yo pa fè okenn mouvman de sa. Se kòm si yon peyi k ap byen dirije, se yon peyi ka ki dous, se yon peyi ke kote ki vrèman trankil, pa gen ensekirite sa, ou pa wè sa, ou pa wè devouvman k genyen bò kote sena, bò kote, nou te kapab di, e bò kote Lajistis la bò kote Premye minis lan Ariel Henry, ou pa wè anyen k fèt. DG lapolis la ou pa wè okenn mouvman ki operasyon ki ou tande yo pral mennen pou yo konbat fenomèn ensekirite sa. Ebyen moun gran sid yo pral leve pou yo manifeste. Pase non sèlman pou ensekirite a, pase yo pa kapab antre, lèske gran sid la bloke Manje yo se Pòtoprens pou yo soti, nan kapital la pou yo soti. Dwàn yo, pi fò dwàn, pi fò pò, se Pòtoprens yo ye. Men kòman ke moun yo pral travèse pou yo ale nan Gran Sid la? E moun, malere a ta renmen ale wè, tankou nou te kapab pran yon etidyan k ap etidye nan kapital la la, ki nan inivèsite Leta, ebyen l ta renmen al wè manman l, ou ta renmen al wè papa l, men kote l pral pase? Wap gade premye janvye pase la, gen anpil peyizan k pa wè pitit yo. Gen anpil jèn ki pa wè manman yo, k pa wè papa yo, pase sa k fè sa yo pa kapab travèse e Matisan pou yo ale nan gran sid. Pou yo ale Jakmèl, pou yo ale Benè, pou yo ale nou te kapab di Kòt de fè, pou yo ale e Jeremi, pou yo ale e Lèziwa, tout kote pou yo te kapab ale Okay, pou yo t al wè fanmi yo, yo pa kapab pase. E la a tou, nou kapab di peyizan tou ki gen, ki gen ti, nou te kapab di, e jaden l fè tou pou l ta vin vann li nan Pòtoprens, kote l ap pase pou l vin vann li? Mezanmi, e Matisan s on biznis, daprè sa n aprann, s on biznis li ye, ensekirite Matisan s on biznis. Ensekirite Matisan, se s on biznis li ye. Se kòb li ye. Bon nèg yo manke 2 jou lè w wè nèg yo gentan al poze bòn yo, nou te kapab di, pou al apante, pou yo al pran kafou pou yo tou. Nèg yo te vle pran kafou, pase yo wè moun yo pase pa Sen Jid, malgre wout Sen Jid la yo di menm moto pa ka pase l wòp. Patizan moto a, paske tèlman l frajil. Ebyen, lè nèg yo reyalize sa, yo di si moun yo pase anlè. Eskize nou, eskize n pou entènèt la ap bay pwoblèm. Ebyen, nèg yo vle pran kafou tou, yo vle pran kafou kote nèg yo ale. Eskize nou, entènèt la ap bay pwoblèm. Ebyen, kote nèg yo vle pran gran sid la pou yo tou, kote yo pral bloke Yo ale k bò dlo Maryani yo, y ap bat pou yo bouche nèt pou pa jwenn yon kote. Lè sa a, ki kote pou avyon kapab, w ap oblije le ou la fason w ap pran avyon. W ap pran yon ti avyon ale, w ap depanse 200 konbe dola ameriken. Osinon, ou pran bato pou peye yon pil kòb. Se nèg yo konn sa yap regle a, biznis mann yo konn sa yap regle a epi sa vle di pye pye yo sou kou ti malere. Sa fè map gade nèg matisan m tande yo di sot nan mas la, nèg yo di lè yap pale avèk yo tankou yap pale ap ti lapli yap pale ap izo, yo nèg yo di ke wi nou sot nan mas la nou se moun mas la yo avèk pèp. Ap ki pèp nou ye a? N avèk pèp epi kiyès kap pran katouch se pitit pèp la kap pran pitit sòyèt yo? Se pitit machann, ti machann anba lavil la, se li n ap kidnape, se pitit li n ap kidnape epi se yo menm tou k ap pran katouch tou. Yo ap vin etidye Pòtoprens, vin vin gad ki jan yo kapab jere avni yo, se yo k ap pran katouch. Se peyizan k ap soti an pwovens avèk yon avèk lam, avèk manyòk, avèk mayi, avèk pwa pou vin nan kapital la, se yo k ap pran katouch epi n ap di nou avèk pèp. Di nou ap jere biznis nou nap travay pou pou mèt nou pase mèt nou se yo menm ki gen gwo biznis kap jere pase nou konn sa nap fè a mesye nèg yo konn sa yap fè a pase lè yo bloke senjid yo bloke matisan moun paka pase kounya wap oblije sa wap fè wap pran bato e bato a epa 5 kòb wap bay wap bay wap peye Kòb ameriken wap peye, ti avyon wap peye 200 kobe pou peye yon biyè pou al Jakmèl oubyen pou ale Jeremi, pou peye yon biyè pou ale Okay, ebyen wap peye 200 dola epik vèt. Pase se pa jwèt li ye, se zafè biznis kap regle. Ebyen moun Gran Sid yo, yo pral leve kanpe pou yo al manifeste pou yo kont non sèlman kont ensekirite pou sa kap pase Matisan an tou epi tou pou yo pral manifeste tou pou pri avyon avèk bato bagay sa yo se yo menm kap fè kòb se yo t ka pase sou lanmè yo pase yo ka pase pase yo gen aksè pou yo pase sou lanmè a epi biznis la ap regle kounya yo pral Yo pral peze kou ti peyizan, kounye a yon ti mamit mayi oubyen yon ti mamit farin ki soti nan kapital la la, yo pral di w men kondisyon an vrèman, yo peye avyon, yo peye bato pou pote l vin ba ou, nou n ap di bato, machandiz se nan bato yo vini, m kwè bato a l pote plis, li pote moun, se moun li pote plis pote, men bato a Kounya l ki pot diri kal nan gran sid la, kal jakmèl, kal benè, kal jeremi, oubyen tèl kote ki pote ti diri sa, ebyen peyizan an pral peye l tèt nèg. Peyizan an pral peye l tèt nèg, la se la biznis nèg yo ap mache. E nèg la vre lè l vini l vin ba w diri a vre l ba ou mayi a, e l ap esplike w di w li di w se bato l peye, li pa ka pase matisan, l ap ba w tout pawòl. E wap wèl gen rezon vre. Men kisa se biznis pa yo kap regle. Pase pou ale nan gran sid la wap gade avyon pa pran li pa pran 30 minit menm pou lal nan gran sid pou lal jakmèl pou lal okay jeremi. Ebyen nèg la pran 200 epik dola vèt nan menw. Ebyen la wap gade se biznis nèg yo ap fè. Men mte chonje nan entèvyou. e defen Anel Joseph, li di ke chak lè l tire anlè, se lajan l fè. Se lajan ameriken l fè. Se konbe milyon dola l fè chak lè l tire anlè. Se pa jwèt, a vle di, ensekirite an Ayiti se pa jwèt li ye, se yon bagay planifye, se yon sistèm yo planifye l. Ensekirite a se pa yon bon maten nèg la planifye pou l fè ensekirite men se yon bagay ki ekri sou kaye e plan men kòman n ap fè l men kòman n ap fè l e yo itilize nèg sa yo ki san kolèn vètebral de timoun ki pa ki yo pa pase gen nèg yo pa pase lekòl menm ebyen se nan lari yo te ye yo t ap siye machin e timoun sa yo te abandone paske leta pa pran swen yo leta pa pa sousye de yo menm Ebyen jounen jodia se yo menm ki vin chèf zòn yo, men se yo kap bay pwoblèm. Se sa ki Ayiti a. E jounen jodia envivab kòm si wap di wap espire oksijèn nan kòm si ou anvi toufe. Kòm si ou manke lè. Pase an Ayiti vre envivab. Ensekirite chak tan ou tande yon nouvèl, ou tande yon enfòmasyon kap vini. Loske se pa prezidan yo asasinen, ou tande se polisye kap tonbe, ou tande se etidyan kap tonbe, ou tande se avoka kap tonbe, jounalis ap tonbe. Ape depi yo klike, yo ta ale sou Google, koudekou yon touris nou ta gade yon touris, nou ta gade yon espanyòl oubyen yon fransè, oubyen nou ta gade yon ki an Ewòp, Epi l ap gade pou l vini, l ap chache yon destinasyon pou l vini, pase yon moman, pou l vin pran yon ti lè nan Karayib la. Depi l klike sou Ayiti, kiyès li wè? Se Izo. Se 400 mawozo l wè. Se Matisan l wè. Se sa yo l wè. Se sa yo, imaj sa yo nou vann. E lidè nou yo, sa pa itil yo anyen, sa pa ba yo pwoblèm. Sa pa bay yo pwoblèm. Se pa anyen l ye pou yo. Ebyen, sitwayen nan gran sid yo gen pou yo leve kanpe, pase men m t ap tann sa, e m t ap tann sa depi lontan, E moun gran sid yo vre yo paka kite bagay la dejenere konsa nan men yo, fò yo leve kanpe pou yo kont li, paske si avyon ka vole, avyon kapab antre nan antre nan gran sid la, antre okay, antre jeremi, antre jakmèl, ebyen fòk yo chache mwayen antreprenè sa yo mèt biznis sa ki se biznis avyon an oubyen biznis bato a fòk yo chache mwayen pou yo mete mete presyon sou leta ayisyen pou yo met sekirite. Pase biznis yo pral menase. Si avyon ka vole, biznis ap mache. Bato kapab bagay, kapab antre nan gran sid. Ebyen biznis ap mache. Ebyen pèp la li menm, se li kap peye kou kase a. Gen ti moun jakmèl, gen ti moun ki, eskizem, m tap di ki kafou, leogàn ki tap vin, ki gen pou gresye, ki gen pou vin nan lekòl nan kapital la, yo fèmen dosye yo pase yo pa kapab. Kounye a, se laj k ap moute, jou ap pase, ane ap pase, moun sa a nou mèt di, a e kòm si l wè avni l, kòman, kòman li santi l menm? Sikolojikman, kòman jèn sa a menm, ki nan, e nou te kapab di twazyèm ane e nan fakilte de dwa, oubyen twazyèm ane nan fakilte de medsin, oubyen e nan relasyon entènasyonal oubyen se di lòt kote nan inivèsite kèlkonk. Epi poul tande ke li poul wèl chita akoz ensekirite l pa kapab fini etid li, li pa kapab kontinye l. Sikolojikman kòman jèn sa ap konpòte l? Kòman lap rete? Kòman lap santi l menm? Avle di nou di nap fè peyi? Ebyen moun gransid yo Monchè mobilizasyon sa ke nou fè a, desizyon sa nou pran la pou nou manifeste a, mekontantman nou an pou ensekirite pou se yon bon bagay nou pran, se pa leve lè pou nou leve dè gouvènman sèlman, pou nou manifeste kont gouvènman pou nou voye prezidan ale, men fòk nou leve kanpe tou pou ensekirite. E sa nap di, tout tout òganizasyon, tout sektè ta dwe nan gran sid la ta dwe leve kanpe, legliz ta dwe leve kanpe. Epi vodizan yo ta dwe leve kanpe, òganizasyon politik yo ta dwe leve kanpe pou yo kont felomèn ensekirite a. Pase gran sid la pa ka separe avèk kapital la, pase l fè pati de Ayiti. E lòt pwen ke nou gen pou nou manyen apre midi a, se lopital jeneral. Pi gwo sant Sante, nou te kapab di, nan kapital la la, metwopolitèn nan, lopital jeneral, ebyen nèg yo kraze l. Se tout enstitisyon leta nèg yo kraze. Se yon kesyon biznis li ye. Doktè a, menm si w wè l ap travay nan lopital jeneral, li gen klinik pa l. Li gen klinik pal. Nèg yo konn sa yap fè a. Pandan yo kraze sa pase se la pèp la, se la pèp la kapab pran yon premye swen, se lopital jeneral. Lè l gon tèt fè mal se nan lopital jeneral pou l ale. Lè l gen yon, nou te kapab di tout sa kap pase pèp la, ti malere a kote l kapab ale nan gran lopital. Pase map chonje yon atis manman l mouri. Paske l pat gen kòb. Kòb li pat fin rive yo kite manman an mouri. Chanje bagay sa atis Roody Roodboy. Manman l mouri paske lopital prive kote l tap frekante a ebyen kòb la pat ase ebyen li mouri. Kòman ki ti malere anba lavil la kap vann anba lavil la ki kote l ka al nan gran lopital? Nan lopital prive. moun kòt de moun e nou te kapab di moun site solèy moun lasalin moun simon pele kote sa yo oubyen e nou te kapab di kote moun sa solino bèlè Ebyen, moun sa yo, ki kote yo kapab, si yo gon tèt fè mal, ki kote yo kapab al lopital? Si pye yo, oubyen nou te kapab di chofè moto yo k ap, ki nan lari a, k ap chache lari a, yo fè yon aksidan, ki kote pou yo kouri? Lopital jeneral. Ebyen, lopital jeneral kounye a ou wè se tounen yon depo fatra. M ap gade videyo, m ap, m ap swiv, m ap gade. Se fatra ou wè. Non sèlman fatra, epi w ap gade, Doktè pa touche, doktè ap fè grèv. E moun yo, e moun ki nan dyaliz yo, moun ki malad nan ren yo, k ap chanje san yo? Kote yo voye moun sa yo menm? Chak de, twa jou nan semèn nan pou moun nan chanje san, si l pa chanje san, l ap mouri. Li pa bon pou li pase fò l etire san, chanje san. Kounye a, lòske doktè ap fè manifestasyon, pou wè doktè pa kapab touche, E poutan yon senatè, li gen premye rezidans, dezyèm rezidans, premye minis lan gen premye rezidans, dezyèm rezidans, epi li gen polisye dèyè l, li gen PDM, li gen kat telefòn, li gen, bon, nou pa ka konte tèlman moun sa yo, tèlman yo pran swen yo. E poutan, moun k ap sèvi pèp la, sèvitè k ap sèvi pèp la ki se yon medsen, yon pwofesè pa kapab touche. Nyo wè grèv nan lopital jeneral. Wap gade lopital jeneral. Eske nou kapab gade sa kap pase la konsa? La jenès eske nou kapab gade sa kap pase la konsa? Eske se dan griyen li ye? E yo ap kreye de, de, yap fè kreye de divèsyon. Kounye w wè sa yap fè, yap kreye divèsyon wap gade. Pandan atis ap jwe bagay kiltirèl yap bat pou yo fè dezòd epi kisa w wè pou pèp la bliye si yo nan mizè kounye a pou tout moun chita nan zen zen kap pase sou rezo sosyo ou tande se afè atis kap regle kounye a epoutan pandan lopital jeneral fèmen grèv moun malad yo kouche malad yo kouche nan lopital jeneral moun pye kase. Yon chofè moto, konbyen kòb li fè pou l ta kapab lan lopital prive? Eske l gen kòb pou l al lopital prive? Si pye l kase, se lopital jeneral. Ti machann anba lavil la, l gen yon vye dan fè mal k ap pran l, dan, machwè a moute, vire lanvè. Ki kote pou l al bagay? Se lopital jeneral pou l ale. Pase, pou w al, pou, pou w ale, m ta, gen yon medsen m swiv pou afè dan m, pou bouch mwen sèlman, pou dan mwen. Pou vizit la sèlman kòb ou depanse. Kòb yo pran sèlman pou vizit pou wè doktè a sèlman. Epi pou yo fè netwayè la yo pap fin fèl non sèj yo ap fèl tanzantan pou vini pou bay kòb wi. E malere sa ou byen ki ap vann anba lavil la malgre pa gen anba lavil ankò ou byen site solèy ki gon vye dan fè mal vye dan fè mal la ap se a moute men wòtè bò machwèl Li defigire figi l, li vin sanble avèk yon lòt moun, kounye a lè l kouri lopital jeneral, kounye a w tande, medsen pa la. Sa l ap fè kounye a? Èske se peyi nou ap fè mesye? Kòb ou tande k ap depanse, kòb ou tande k ap antre, epoutan medsen pa ka touche w tande, medsen nan grèv. Èske sa a se yon bagay, se yon vi l ye nan venteyinyèm syèk sa? Pou zafè sante moun n ap jwe avèk bagay sa? Kounya kou moun nan mouri ou tande se dyab ki manje l. Dyab ki manje l? Epoutan moun nan te gen yon maladi anndan l kap manje l. Mesye nou pa kapab fè pèp la sa. Nou pa kapab fè l pase nou fè l twòp. Nou fè mago sou do l. Pitit nou ap etidye aletranje sou do l. Nou gen chaje avèk ti boubout a goch a dwat sou do pèp la, machin nou ap woule a sou do pèp la, n achte kay Kanada, n achte kay Ozetazini, Sendomeng menm se la kounye a tout moun al fè biznis yo, tout moun al fè biznis Sendomeng. Ebyen sou do pèp la. Men ba l ti chans lan, se sante a n ka ba li, ba li l. Lopital jeneral, peye pou, peye doktè yo pou yo bay pèp la swen pou yo jwenn swen. Eske se pa yon politik nap mennen pou lopital prive yo fè, pou lopital prive yo? Se se yon politik nou ap mennen? Se se yon konplo nou moute sou do pèp la? Pase lopital jeneral pa kapab, nou pa kapab fè pèp la sa. Pi gwo sant sante nan metwopolitèn nan pa kapab fèmen. On aksidan fèt la, se lopital jeneral pou yo kouri. Malere a kote l kapab, se la. Dwèt li koupe, oubyen pye l kase, chofè moto a pye l kase, se lopital jeneral pou l kouri. Pou nou ap fon pèp nan eta sa, n ap fè mago sou do l. Nou pa kapab ap souse, nou souse, nou souse lèt bèf la, nou souse manbèl la. Kounye a e san nou rete pou nou, pou nou souse. San manman. Kounye a men ti pitit la, ti pitit bèf la men li, li megri. Li fè malnitrisyon. Pase li pa jwenn lèt. Pa di n pou n pa bwè lèt, pase se nou k ap pran swen, si n ap pran swen ti bèf la, se nou k pran swen manman bèf la, se nou menm ki ap dirije l, se nou menm k ap dirije bèf la, se nan men nou l ye. Men, ki tou yon ti bagay pou ti bèf la tou, se pa tout lèt la pou n bwè. Mesye nou mechan, nou mechan. Nou mechan mesye. Lopital jeneral pa kapab fèmen. Sitou moun ki nan dyaliz yo. Jèn yo, ou menm ki pa konn bagay sa, al tape sou Google pou wè moun ki malad nan ren yo, moun k ap chanje san, moun ki pa ka pipi. Gen moun ki pa ka pipi, moun ki, sitou gen moun la ki pa ka pipi ditou, se yon tib yo mete bò kou l oubyen mete pa konnen kote yo mete l. Pase moun nan gen pwoblèm nan ren. E bagay sa se pi gwo maladi li ye kote w ap chanje san. De fwa oubyen twa fwa nan yon semèn moun nan ap chanje san, etire san, mete san. Kounye a moun sa, sa n voye, ki kote n voye l? Lè medsen, gon bagay m ap gade ankò, lopital jeneral pa kapab gen materyèl pou medsen yo pran swen moun yo. Pa gen gan, pa gen twal gaz, pa gen anyen. Pa gen materyèl. Bon men map mande, kot sitwayen ki nan peyi sa a? Kote premye minis, minis, min e pa premye minis map di, minis ki reskonsab zafè sante a menm? Minis sante piblik la e popilè a, kote li? Granmoun sa a m kwè l nan 80 konbe tan. Poukisa sitwayen sa pa pote yon plent pou yo devan la jistis pase dwa de lòm ou gen dwa de lòm ba ou aksè se sa se dwa dwa a la sante dwa a ledikasyon ou gen sa yo se priyorite li ye nan nan nan vi imèn nan men eske'n jwenn sa nou menm kapab rele l ou kapab ou gen dwa pou rele premye mini mini minis sante piblè ou ka rele l la jistis pase l pa fè travay li Se pa chita nan biwo w ap woule machin, men èske w vizite lopital jeneral? Èske ou konnen jan y ap fonksyone? Kòman medsen yo ap fonksyone? Èske yo pran swen, èske medsen yo, yo touche? Èske genyen ekipman pou medsen yo travay? Pou ya fè pou wap gade nan lopital leta wap gade pou ya fè yon sezaryèn pou pou yon moun wap gade se sou se sou e kouran se sou edh yap fèl ou tande yo pran edh pran kouran pou ou tande se lanp yap limen balèn yap limen mezanmi eske se peyi nou ap fè nan venteyinyèm syèk sa mezanmi poukisa nou fè pèp la sa. Poukisa nou fè pèp la sa mezanmi se twòp ase. Vrèman nou apre midi a nou santi nou pa kontan ditou de sa kap pase nan peyi a pa gon lè nou leve pou tèt nou pa fèn mal pase chak jou nou tande yon nouvèl yon move nouvèl ap vini pase de jan peyi a foksyone. E ou pa wè pèsòn kòmsi w ap di, se kòmsi w ap gade, m ap gade Ariel Henry k ap, k ap, k ap antre nan koze Lawisi avèk Ikrèn, k ap antre nan bagay moun k ap fè peyi, ou tande l ap di, pandan lakay li menm, li pa wè gwo bout bwa k nan je l la, men l wè bwa ki nan je vwazen an, li wè, se li menm li wè. Pandan lakay li sal, li menm li pa wè pou l pwòpte lakay li men l ap gade lakay moun ki sal. Ariel Henry, pou w ap antre nan koze moun sa k ap pase an Ewòp? W ap antre nan koze moun? Ki sa w fè menm? Ki jan peyi w ap fonksyone menm? Pou w ap pran pozisyon nan zafè gè Lawisi avèk Ikrèn? Mezanmi! Hey! Ariel Henry ou son granmoun m'en ou son granmoun sanwont pou pa wont pou ap antre nan koze moun pandan lakay ou ap pran dife epoutan wap kouri ou menm wap kouri wap kouri wap kouri kite lakay ou pran dife ou pa etèn dife t lakay ou a dife dife 400 mawozo sa kap limen de jou an jou a. Dife ti lapli sa kap limen an, dife izo sa ak manno sa kap limen an vilaj de Dye a. Ou pa wè, ou pa wè l menm, e poutan w wè lakay moun wap antre nan koze moun. Mezanmi, ap kisa nou reflechi menm, lidè nou yo ap kisa nou reflechi menm? Ou pa, nou pa, nou pa peyi pou nou ap pran pozisyon Nou se peyi pou nou ap jwe yon jwèt pou nap jwe antanke pou nap fè diplomasi nou antre de ou pa kapab pran pozisyon ou pa ka di ou rete bò kot ikrèn ou bon rete bò lawisi koze sa yo pase ou gen pwoblèm ou kapab di ou gen pwoblèm pou jere ou pa kapab antre nan koze sa. Mezanmi ou son granmoun ou m pa konn ap kisa w reflechi eske sa ap tèt ou malgre se blan kap di w sa pou fè se blan kap di nou sa pou n fè fè a goch fè a dwat men ou pase tankou ou fon kou krab ou pa kapab pran pozisyon nan bagay sa pase lakay ou ap pran dife se dlo w bezwen pou etèn dife t lakay ou a. Lakay ou sal, se pwòpte ou bezwen pwòpte kwen lakay ou, pwòpte lakay ou. Lakay ou an dezòd, ou bezwen mete tout bagay an nòd, apre sa, w ap kapab antre pran pozisyon ou. Lè sa a, w ap kapab kanpe tèt dwat pou w di w men kote w kanpe. Men se sou letenkyou ou ye Ariel Henry, se sou letenkyou nou mete peyi a. Se vant nou se nan men lòt nasyon li ye, ou pa ka pran pozisyon. Lè ou fin pran pozisyon an kounye a lòt pati a lage w, sa w pral fè kounye a? Fò w eseye kot konseye yo. Fò w fè enpe diplomasi. Ou pa kapab chwazi pou ou chwazi yon kan ou pran lòt kan. Kounye a, si kan sa a di w lage w, kounye a kote ou ye ou menm? Kote w pran? Nou poko yon nasyon pou n pran pozisyon. Eta nou ye la. Mezanmi, sa m wè la mwen menm nan peyi sa mwen menm, sa k ap pase nan peyi sa, Bagay sa banm tèt fè mal e chak jou mdo map tèt fè mal pase sam wè kap pase antanke wap gade jèn wap gade gen de jèn gason la kap antre nan laj la se pa bagay wap gade bagay ki bay tèt fè mal jèn gason an nan 30 an nan 30 anl lakay manmanl el poko janm jwenn yon anplwa li avèk yon diplòm nan menl lap mache avèk diplòm nan depoze seve E l ta anvi marye, l ta anvi fòme yon fwaye. Pafwa, jèn fi a pasyan tann ni. Legliz, sitou anndan legliz yo, yo ap gade kilè y ap konte, kilè frè a ta fè yon bagay, men l pa kapab. Pase l pa kapab lwe kay. Se manman l k ap ba l ti moso manje toujou. Se manman l k ap ba l ti moso manje, se papa l k ap ba l ti moso manje. Genyen se matant yo k a letranje k ap ba yo ti moso manje. Genyen se yon vye kouzen yo genyen Brezil oubyen Chili k ap ba yo manje. Sa se yon, se la nou redui yon pèp. Yo konn sa y ap fè a, pase yo konnen yo pral itilize mizè pèp la pou yo fè fòtin yo demen, pase yo pral itilize mizè pèp la, yo pral di yo ba yo fo pwomès oubyen lage yon mil goud nan men yo pou yo al, pou yo abize konfyans. pèp la, la a yo pran yon grenn vòt nan men w epi yal yal ri sou do w, yal byen pase pitit yo aletranje yo pat janm espere yo tap vwayaje, men depi yo fin depi yo fin kandida kounye a, yo pat janm espere yo ta pral abite anlè laboul, anlè nèt yo ta pral abite, yo pat janm espere yo ta pral gen kay Kanada, ebyen yo vin gen kay Kanada paske w menm yo itilize yo abize konfyans jenès la, konfyans Granmoun yo, yo abize konfyans yo avèk mil goud yo pran ni pase vant afame nan pwent orèy. Moun nan grangou vre, gen moun ki gen moral ki kapab reziste men gen moun ki pa kapab. Tankou m t ap tande yon m t ap tande yon jèn k ap pale, l di w, li wè yon jèn fi, jèn fi a di, fè l manje yon spageti apre sa w mèt fè sa w vle avè m. Mezanmi nan venteynyèm syèk sa a! Nan venteyinyèm syèk sa a, pou manje se liks li ye, pou dlo se liks li ye, dlo trete se liks li ye, ki bo kote yo pral jwenn pou yo pa jwenn dlo a pou yo bwè l menm? Dlo moun ap bwè, wap gade dlo moun yap bwè, sitou moun ki nan katye defavorize yo, menm dlo yo pa jwenn pou yo benyen. Jèn fi a di, ou mèt fè m manje espageti apre sa ou mèt fè sov la avè m. Mezanmi, eske sa a se vi l ye? Misye di mwen dlo kouri nan je l pou l wè kòman moun ap viv. Mezanmi, bagay la grav, li grav, li grav. Ebyen Moun gran sid yo yap leve kanpe 27 mas yap leve kanpe pou yo kont ensekirite a e pou yo kont pri avyon an ki moute vrèman wo pase yo kont sa tou pase Sa li pa nomal pou m pral la nan sid pou m ap peye 200 konbe dola mezanmi vèt ankò lè m al chanje l nou wè konbe kòb l ap fè nou gad to di jou a pou n ta wè 200 epik dola vèt epi tou lopital jeneral medsen yo an grèv yo pa touche. Non sèlman yo pa touche epi pa gen materyèl tou pou yo travay. Paske leta ayisyen pa pa nan regle anyen, yo pap regle anyen. Se tèt yo yo wè, se fanmi yo wè. Ebyen pèp la li menm li nan kras, li nan mizè. Nou vrèman kontan pou nou te fè ti koze sa ansanm avè w ki se vwa jenès la avèk zanmi w Milò Jobnès E nap diw pridan ou menm ki ap ki ap soti sitou ou menm ki an ayiti si w wè ou sèl on kote bat pou ketan jwenn de twa moun pou nou mache an gwoup pase lari a li vrèman pyeje ou pa konnen maigwen ap vole ou pa konn sa ki mal sa ki femèl pase ayiti vin yon tè glise e pa gen epanye ou pap epanye. E sa yo jwenn yo pran. Yo pa bezwen konnen si w gen kòb, si w pa gen kòb, yo pran w. Mezanmi n ap di w pridan, malgre se Bondye ki ka pwoteje nou, n ap di w priye anvan w soti sa w konnen an, priye l. Ou menm ki konnen se Bondye w ap priye, priye l, ou menm se dlo w ap jete, jete l nan sa w kwè a. Men n ap di w, sèl Bondye ki kapab pwoteje moun, se sèl Bondye ki kapab gade w, apre li pa gen lòt ankò. Ebyen nou do nou do mèsi.